Nou salye ou trè fò nan lanmou Bondye ki gen tout pouvwa a. Dye fè gras, li pwoteje nou, li kache nou, e li pèmèt ke n soti, nou antre anbyen, nou bay Bondye glwa pou sa.

Nou pral pale ansanm. Jistavan nan pral devan letwon nan lapriyè. Dye pwisan, Dye fò, Dye reyèl, o non de Jezi de Nazarèt, Pè nou apwoche devan ou. Nou di w mèsi pou gras ou. Mèsi pou favè w Senyè. Mèsi pou sa ou ye pou nou papa Bondye ou pran swen nou ou kache nou ou pwoteje nou ou kouvri nou nou soti Senyè Dye andepi de tout sak tap pase pandan jounen an men ou fè nou gras nou di w mèsi anpil pou asanble de Dye Mèsi pou komite a. Mèsi pou chak manb, Senyè, chak sèvitè, chak sèvant ki dakò atache avèk gwoup sa, Senyè. N ap mande w ba yo plis fòs, plis gras, plis sajès, plis devouman pou yo kapab konprann, Senyè, se pa moun ki dwe fòse yo sèvi Bondye. Se pa moun ki dwe fòse yo. Pou mennen yon vi apa pou ou. Men se obligasyon. Wi, se yon devwa. Paske gen yon pri ki te peye pou yo. Gen yon san ki te vèse. Tanpri, Papa Bondye, nou envite ou nan ti tan ke n pral pase ansanm nan lè sa a. Tanpri, Papa, pran kontwòl tout bagay

Siw la ansanm avèk nou e fè n santi w fè n santi prezans ou nou pral kòmanse siw la ansanm avèk nou e fè n santi amèn fè n santi men yo ki leve. Paske se ansanm nou pral koze, se ansanm nou pral pataje jan w konnen n deja chak madi depi l fè lè sa a ebyen nou ansanm pou n kapab pataje tout sa k ap bon pou nou. Se sèvitè w frè Missy Smith. Li di ansanm avèk ou aswè a. Jodi a nou pral wè yon bèl tèm ki m ta kapab di domine mond lan ke lemond lè ou pale de tèm sa yo kontan.

Tout sa Dye kreye, w ap wè Satan toujou itilize menm imaj sa a pou l kapab prezante l nan yon lòt fòm, de manyè degize, oubyen m ta kapab di pou l kapab twonpe nou. pou l kapab anpeche nou jwi gras Bondye. E se sa k fè aswè a nou pral pale de tèm sa a ki se mizik. E petèt ou kapab di, Smith, poukisa se tèm sa ou chwazi? Anfèt, depi Dye vle m pale de li nan moman an, sèke, Genyen bezwen an, gen nesesite a. Mizik lan yo di se yon art e oubyen yon fakilte ke yon moun genyen pou l kapab konbine ansanm plizyè son e nan yon fason ki agreyab pou ke lè moun ap tande l, m ta kapab di l epanwi yo, li pa pètibe yo. Mizik se yon kapasite ke yon moun genyen pou l pran plizyè son mete ansanm nan yon fason ki agreyab pou ke lè moun ap tande sa, li pa nwi yo, li pa pètibe yo.

Ou jwenn yon twonpèt, yon siflèt, kèlkeswa sa w jwenn nan. Mentnan se kapasite ou pral genyen pou kapab pran chak son sa yo ki soti pa egzanp nan lanbi a, nan siflèt nan, epi pou w aranje yo ansanm mentnan pou w kapab vrèman.

Ke ou te moun legliz, ke ou pat moun legliz, ke ou te konn li, ke ou pat konn li, fakilte sa a, li lakay tout moun. E sa k fè, lè w ap gade deyò a nan mond lan, w ap wè kòman moun yo gen kapasite pou yo jwe, pou yo transfòme enstriman yo, pou yo kapab pèmèt ke moun danse.

Mètnan apre melodi an vin gen ritm nan, dèfwa nou di konpa, rege, se fason ke moun nan itilize pou l kapab jwe mizik lan. Mètnan si mizik lan tout moun kapab jwe l. Tout moun kapab itilize l. Sa vle di, jiskaprezan, mwen menm ansanm avèk ou, antanke kretyen, nou klè nan tèt nou, pa gen moun ki gen pwoblèm avèk kèlkeswa enstriman ke l itilize pou l jwe mizik oubyen kèlkeswa moun k ap jwe yon mizik. Men si jiskela nou pa gen pwoblèm, Men nou pral rive yon kote ki enpòtan e se se li ki pouse aswè a nou pale de tèm sa a ki se mizik pou ke n kapab wè ansanm ki danje ke li gen ladan l, ki kote negatif ke li gen ladan l. Si mizik lan li pa gen pwoblèm ladan l, paske tout moun kapab itilize mwayen ke yo jwenn pou yo e se sa ke n pral wè ansanm aswè a ki se tèks oubyen pawòl Oubyen jan yo kapab di l lèt ki nan mizik lan. Anpil fwa depi n tande senbal frape oubyen tanbou nou kòmanse danse. Nou kòmanse e m ta kapab di tèt nou kòmanse pati. Men. San pou otan, anndan mizik ke n ap tande a, anndan, m ta kapab di, enstriman ki vrèman byen akòde, melodi a byen chita, men poutan gen yon bagay k ap di anndan. Mizik sa a, oubyen m ta kapab di chanson an, tèks k ap devlope anndan mizik lan, si w te pran ti tan pou w reflechi ou t ap di kisa m ap di la a? Ou t ap di kisa m ap di la a? Lè w ap gade jodi an, mè byeneme, m pa konn si sa rive w deja, Paske bib lan di sa w tande a se li menm kap rete nan ou, se li menm kap domine w. Jodi a lè w gade mizik kretyen nou yo ap tande ou ta di eske w konn sa w ap tande la entèl. Menm li menm li pa rann li kont. Menm li menm li pa rann li kont. Li fè ke. Melodi a byen chita, gita a byen pati, humm tanbou an byen bat, li kòmanse chante li kò tèt pati men sa lap di nan mizik lan si w ta mande l sa se lè sa li pral rann kont se te pi gwo mal ke li te kapab fè tèt li men tan poukisa m vin avèk Tèm sa a aswè an, antanke kretyen nou menm k ap tande m asanble de Dye. Se vre li enpòtan pou n tande mizik, li enpòtan pou ke nou jwe mizik, men n bezwen mete anpil aksan sou tèks ki anndan mizik lan.

Kelkeswa moun kapab jwe mizik paske son kapasite kel genyen. Mentnan sous enspirasyon an li enpotan anpil pou ke nou menm tou nou motive sou sa. Yon moun ki pa kretyen, yon moun ki pa konnen Bondye, Mentnan si lap chante li gon bagay ki pousel chante se swa poul fè mond lan plèzi se swa pou li m ta kapab di eksprime yon bagay ki te pasel se swa pou l m ta kapab di e moutre Kòman vwal bèl oubyen kòman l gen li ka chante men nou menm kretyen yo lè n chante ebyen chan sa ke n chante a li soti dirèkteman de Dye e sa k fè enspirasyon sa yo e lè ke yon moun jwenn yo Ou bezwen bay Bondye anpil glwa lè se Dye ki enspire w, lè ke se Dye ki mete mo chan nan bouch ou pandan w ap dòmi epi lè w leve maten ou wè w leve avèk mo sa yo vrèman vre, se yon gras espesyal ke l ye. E sa k fè li enpòtan pou ke nou, m ta kapab di peze sou Mo ke nap tande nan mizik yo. Se vre yo gen timoun nan lakay la men mizik lap tande a an ou menm nan sa ke lap tande yo ou wè se bagay kap mennen nètman a la pèdisyon ebyen ou bezwen ramne l ou bezwen pale ansanm avèk li paske se vre melodi a bèl se vre m ta kapab di tanbou a kap bat anndan mizik lan li byen tonbe Men sa ke lap di yo betiz net ale betiz net ale. M raple mwen m tap travay yon kote epi pandan map travay epi gon chak m ale gon mizik kap jwe nan zòn kote map travay la men mizik lan chak lap jwe A vre di, kote m ye a, lefèt ke se la m dwe travay, m pa ka anpeche ke m pa travay la. Men ou konnen lè m rive lakay, m pase plis ke yon semèn avèk pawòl yo oubyen avèk mizik lan Se kòmsi se li menm k ap repete nan lòrèy mwen. Se li menm k ap repete anndan m, repete, repete. Sa vle di yon bagay ki fèt de manyè envolontèman. Lefètke se li m tande, enben se li menm ki pwodui anndan m. E se jis yon moman.

Epi m pa konnen konbyen moun ki sou panèl Asanble de Dye se vre pandan ke yo fin adore legliz nan, pandan ke yo fin pase yon moman anvè Dye, epi ki mizik ki al tande

ki sot dirije a ladan l tou. E gon mizik jounen jodi a k ap fè lapli e lebotan yo di l lan. Si w ta pase kèlkeswa kote pou w pase w tande moun nan di pouki m te marye, pouki m te sesi, pouki m te sela la. Mentnan alòske moun sa a metòd li itilize a vrèman fè w santi ke sa ke lap eksprime nan mizik lan se bon bagay ke yo ye. Fè ke ou santi m ta kapab tout sa ke lap di yo se bon bagay ke yo di epi ou menm ou antre nan kouran an. Alòske bib pa m nan di m lè bagay yo pa mache se kot Bondye pou n ale. Lè bagay yo pa jan n ta vle yo a, enben se.

Ou santi l fè Bondye plèzi. Pa bliye, m te di w deja, moun ki ekri mizik lan oubyen ki prepare tèks li an, li gen yon bagay ki pouse l. Mentnan sa k pouse l lan, ebyen ou menm, si zye espirityèl ou pa ouvri, Pou konprann sa se vre melodi a bèl se vre gita a byen jwe se vre piano a byen sonnen men mizik sa m pa ka chante l men mizik sa m pa ka tande l nan zòrèy mwen sa vle di m pa oblije repete pawòl yo la m pa oblije di yo paske ou konnen yo Ou konn mizik ki pi byen pase m e se yo nap chante maten midi swa. E lè w gade vrèman vre ti jèn nou yo nan lari an se yo yap repete maten midi swa. Alòske nan legliz sak fè jounen jodi a wap gade legliz lan pa gen pwisans vrèman. Paske sa n di yo se pa yo n fè. Jan m te di l talè a mwen menm nan yon moman m te sa te rive m.

E se li ke ou renmen tande. E poutan lè w ap gade sa k ap di anndan n, se betiz nèt ale. Se betiz nèt ale. Men poutan le fè ke se son an ki enterese w, se li ou toujou tande. Alò, li enpòtan pou ke nou pote anpil atansyon avèk sa. Maintenant, nou pral antre nan yon dosye kap bay pwoblèm koulye a nan mond lan, men ki antre nan mond evanjelik lan egalman. Pa bliye tande ansanm avèk nou pou w kapab prepare kesyon w. Paske se ansanm nap pale se sak fè si ou menm ou konnen ou gen kèk mizik ki nan lespri ou e se sa ke ou renmen se li ou renmen tande e pandan map di sa la epi ou rann kont sa kap di anndan mizik sa e se bagay tèt chaje nèt.

M konn ap swiv kèk live evanjelik epi li ekri nan mizik kap jwe an background nan anba m ta kapab di kap jwe anba a li pa gen dwa dotè sou mizik kap jwe a alò m di kap pase deyò a men ki antre anndan legliz nan tou. Pa bliye, m te di talè a, nan tèks moun nan ekri an, s on enspirasyon ke l ye. Se sa k fè w ap wè gen moun ki chante, tout sa ke l chante se sou lanati, gen moun ki chante se sa ke l viv, vi li, se sa ke l chante, emosyon li. Koman bagay yo ye pou li se sak fè li chante men ki netman diferan lè ke se Dye ki enspirew de pawòl e pawòl sa yo kel enspire la ou gen kapasite pou kapab konbine ansanm atravè Yon enstriman pou, m ta kapab di, fè pou moun tande. Mentnan, m pa gen pwoblèm avèk yon moun deyò a ki pa konnen li Bondye, ki fin fè mizik li, m pa konnen, ki fin fè mizik li epi li mete dwa dotè sou li. Sa vle di, mizik sa a, si l pa ba w pèmi pou li, ou pa ka itilize l. Men pou nou menm lè kretyen. Enspirasyon ke Dye ban nou yo se pou n kapab edifye pèp li an. Enspirasyon ke Dye ban nou yo se pou n kapab edifye pèp li an. Mentnan ou pral di, Smith, si ke yo pa ankadre atis nou yo, pa ankadre adoratè nou yo, yo pa gen mwayen pou yo. E m ta kapab di sou ti mizik, se vre m konnen yo pa bay mwayen, yo pa ankadre. Men se pa yon rezon tou pou ou menm ou pwofite sou feblès sa a pou w regle afè pa w. Alò, si gen atis oubyen moun ki konpoze mizik sou panèl lan k ap tande m, se pa anyen m gen ansanm avèk ou. Men se verite a e m vle ke pataje ansanm avèk ou pou kapab ou menm tou e konprann reyalite a. A vle di dwa dotè an pou w gen aksè ansanm avèk li se achte pou w al achte l nan men mèt mizik lan. E si w pa. Al achtel nan menn epi ou pran mizik sa wap jwel san pèmisyonl enben jan yo dil nan chili li ka demandaw li ka fèw peye dè milyon li ka fèw peye kòb pou mizik lan alelouya sè Jeanne sè Jeanne yap fèw peye kòb esak fè aswè a m vle ke nou la ansanm avèk mwen nou la nou la metem prè ansanm avèk mwen.

Bondye ki ekri bib la menm. Imajinon jis si chak moun sa yo ki te ekri yon pòsyon nan bib lan epi yo te di ah sa m fin ekri a map mete dwa dotè m sou li ou konnen ou ta pral gen kòb pou achte bib sa ou menm hein si chak sa ke l te fin ekri epi l te di yo ta pral mete dwa dotè sou li sa vle di sa rezève a mwen menm. Avèti pou m montre w, ou menm k ap tande m sou asanble de Dye, gen anpil ti bagay k ap pase nan mitan nou, Dye pa di nou anyen men yo fè mal e nou anpeche moun beni egalman. Imajine w moun nan li tande mizik lan, l ap beni ansanm avèk li men lefètke fò l respekte dwa dotè Li pa ka fonksyone avèk li jan n vle. Alòske sa Dye enspire w lan, se pou pèp li an kapab edifye. Sa vle di, ou menm k ap tande m sou panèl Asanble de Dye, menm lè ke vrèman n konnen pa gen ankadreman jan n di l la, Legliz yo, yo pa bay moun ki gen talan yo fè anyen pou yo. Men n konnen chak sa ke Dye bay yon moun li fè pwovizyon. Lè Dye fin ba w kapasite pou konpoze mizik lan, moun ka beni. Enben w fin fè, m ta kapab di ale fè vant sinyati an, ou vann albòm nan. Men afè dwa dotè a souple, Li pa pou kretyen. Dakò? Paske sa Dye enspire w la se pou kapab edifye pèp li an. Se pou pèp li an kapab viv laglwa de Dye atravè adorasyon. Lè n ap gade Chan Desperans, mèt nan li ta di Chan Desperans nan, moun ki fin ekri l la ta di, a sa se dwa dotè, sa se pa m. E sa k fè, poze kesyon. Si w gen yon bagay ou vle ajoute, emisyon an se pou ou l ye. Paske se lakay Bondye pou nou aprann, pou n fòme tèt nou, pou n pa kite moun ban nou nenpòt bagay. Se vre, di bò talan

Se vre, si mond lan fonksyone jan yo vle, men nou menm, nou pa ka fonksyone jan nou vle. E jan m te di l, lè Dye sèvi avèk ou, li enspire w yon chan, pa jwèt afè non sa ye. Ou son moun espesyal wi. Lè Dye enspire w epi l ou nève vrèman epi l ba w tèks lan. Epi avèk tèks an, tèks sa moun ap beni, ebyen epi ou rive yon kote epi ou mete kle ou sou li, ou mete kle ou sou li epi ou di tout moun pa manyen kantik sa san m pa ouvè l ba ou. Sa vle di se annik chante pou laglwa de Dye. E tout sa ke yo chante depi moun gen posibilite pou yo tande yo kite yo tande yo kite yo tande yo kite kite yo beni ansanm avèk sa ke Dye li menm li enspire la. E jodi a sa ke nap di an la se moun ou pa ta panse wi kap fèl gwo atis gwo adoratè evanjelis kap fèl wi moun ou pa ka pansel lè wap tande mizik li wap beni wi mentnan wap gade pouw al itilize mizik sa ann yo diw fòw respekte dwa dotè a e se yo menm ki mèt afè yo mwen menm mpa kache diw si se pou sa si yon lè mta tonbe anba men yo pa gen pwoblèm mèt peye mèt peye pase mpa pral tande mizik payen M pat al tande mizik nan mond lan, men si son mizik kretyen m dekouvri ki gen lavi ladann epi map jwel epi map pase bon kote epi yo di a dwa dotè kouzin m pa gen pwoblèm met peyi sa a pou la glwa de Dye bon m pa konnen si frè Dikife tap dakò men nou pa gen dwa kite bagay sa yo pase nan mitan nou E sa k fè nou menm tou ki anchaje nan ministè, ki se pastè, predikatè, m pa konnen, fòk nou ede jèn yo, fòk nou ede yo pou yo kapab konprann levanjil ke yo ladann nan se pa yon bagay ke m ta kapab di byen prive non. Son gras ke Dye fè nou. Se vre l gen talan l kapab men si n ka ankadre l ankadre l pa kite yal pran lòt yo kòm egzanp pa bliye tout Moun ou wè kap fè mizik yo ki mete de pawòl m ta kapab di de betiz ladan yo Bèl pawòl m ta kapab di wa tire moun rezon an pa lòt non pou yo ka fè lajan wi pou yo ka fè lajan wi wap gade kounya mizik ki plis gen fatra ladan yo a se yo moun plis tande wi e chak yo gon kantite moun ki tande yo enben yo gen kòb kap vin jwenn yo pou li wi Mentnan si n se kretyen n pa ka antre nan menm lojik sa a. A vle di, non sèlman sa ke n ap tande, nou bezwen etidye, medite tèks yo, pawòl yo. Se vre mizik lan bèl se vre, lè w tande tanbou ap bat pye w, men fò w ti tande sa k ap di anndan yo. E gen nan atis yo, yo livre yo avèk satan le dyab. E lè y ap chante se vre, m ta kapab di mizik lan bèl, men pawòl yo se avèk mèt yo ke y ap adrese yo. Epi ou menm vrèman vre ki son inosan se mizik sa ou avan ou dòmi se li ou tande mizik sa se li menm ki zanmi ou se vre Dye poko di ou anyen men si ou pa santi sa tou gon bagay ki pa mache wi gen mizik wap tande si ou wèl pa m ta kapab di baw pwoblèm gon bagay ki pa mache ou bezwen efòse ou. pou kapab fè Bondye plèzi nan tout ti detay. Nap tann kesyon ou menm ki gen kesyon, sijesyon vini ansanm avèk yo pou la glwa de Dye. Byen nou prale tèmine. Aswè a nou tap pale de mizik e se yonn nan bagay nou di e chak fwa e mizik lan li pase yon kote. Enben tout moun kontan, tout moun prè pou yo danse. Men m te di, Kèlkeswa moun ke w ye an, ou ka jwe mizik e avèk kèlkeswa sa ke ou gen nan men w, kèlkeswa enstriman ke l ye, ke li te gita, piyano, Kelte, yon flit, yon lanbi, yon twonpèt, mentnan se kapasite ke ou genyen pou kapab mete son sa yo ansanm epi pou lè ke yon moun ap tande l, yo vrèman òdone, yo vrèman plase E konsa e di sa a bon li se mizik. Mentnan pwoblèm ki genyen e nan mizik lan e se pawòl ki anndan mizik lan. Paske anpil fwa nou pa teni kont de pawòl yo. Jan m te di l deja, m pa chwazi site pyès mizik nan mond lan pou evite konfizyon men ou konnen yo. Ou konnen yo pi byen pase m. Gen mizik, se vre, melodi a bèl. Se vre, m ta kapab di tout aranjman yo byen fèt. Men pandan ke wap danse, wap souke tèt, pran yon ti tan'w, fè yon ti tande kisa kap di anndan mizik lan. Paske sa kap di anndan mizik lan, se li menm ki plis enpòtan. Dakò? Se li menm ki plis enpòtan. E lòt sa ke m'te peze sou li ankò, Mwen te pale de kesyon de dwa dotè. Sa vle di, si ke nou menm Dye ban nou kapasite pou nou konpoze yon mizik, epi lè n fin konpoze mizik lan nou di sa se zafè pa m li ye, Pouki yon moun itilize l fòk mwen ba l pèmisyon? Men pran egzanp Labib. Dye itilize karant otè diferan pou yo ekri Bib la. Sa vle di si moun sa yo te di, Ebyen, lefètke se mwen menm Dye te revele, sa m ekri a se pa m li ye, fò m fè kòb avè l, fò m fè sesi avèk li, sa vle di jounen jodi a mwen menm ansanm avè w pa t ap ka benefisye E la pawòl de Dye jodi a. E sa k fè li enpòtan pou ke ou menm asanble de Dye k ap tande m, tout mizik ou ka tande l avèk kèlkeswa enstriman ke l te ye, ke l te tanbou, ke l te kèlkeswa mizik lan ou ka tande l. Maintenant sa ki enpòtan pandan ke wap tande mizik lan preokipe w de sa kap di anndan l. Ki pawòl kap repete? Eske se pa pawòl m ta kapab di betiz yo? Eske se pa pawòl tèt chaje yo? Eske se pa ou menm kap di pandan melodi a vrèman bèl? Nap kite w la e ou menm ki pat gen chans ansanm avèk nou konnen gen moun ki sot travay ta pran ti tan tande yo tande vòs yo e konsa si ou menm ou te gen lit sa ke ou tap batay ansanm avèk li ke ou tap goumen ansanm avèk li. Se konsa Dye ap ede w soti ladan l. Paske tout sa Dye di, gon moun ke l vle epanye de li. Anfèt, m ape kite w la. Se te zanmi w Freo Smith, nan lè sa a, ki te nan ti koze ansanm avèk ou.